Pè Joseph Dieudonné Larose, maten de trè to, nan peyi Kanada, ebyen fanmi Dieudonné Larose pral anonse lamò de lejand sa ki kite nou, ki travèse, e ke anpil moun pratikman pat vrèman e kapab vle kwè e si w vle de depar de lejand Laro, Dieudonné Larose. Bon, Pradik Marc kite m di nou ke sa li menm li fè pati de vi an. E se se viv jodi an pou pati demen. E depi n fèt, nou fèt pou nou mouri tou. Donk gon abitid m panse ke nou pap janm kapab genyen an pasan. Nou gen anpil pakèt lejand. E resabman, nou te genyen Dadou Pasquet ki te kite nou En 2000 Desanm 2025 e met nan debi de lane 2026 se sè de depa de Dieudonné de la Rose e se nan menm epòk sa nou ta pral aprann tou ke Larod Larose te e desann lopital. Donk anfèt e se pa fòseman yon sipriz ke Larose fè nou e li te ka subit kote ke e misye desann yon stage nou gen sa ki rive nou deja atis nou k'ap pèfòme epi ki ki tonbe epi ki tou ale donk Larose e misye pral desann lopital nan peyi Kanada e avèk yon malèz epi se lè sa ke Larose ta pral aprann donk li fè yon pakèt bagay ke li pat janm an konesans selon fanmi an e sa yo ta pral doktè misye pral kenbe misye e misye pral. e misye pral rete e e lopital pou plis ke 2 mwa. E e se sa ki pral e e ki pral bay rezilta sa e maten an. Donk yon sipriz e pratikman e pou e anpil moun. Sitou de moun e ki nan milye biznis mizik lan. Donk nap voye kòdoleyans nou pou la fami Joseph Dieudonné Larose, pitit misye, madanm ni, e fanmi, zanmi alye, pwòch de Dieudonné Larose, donk ki touche si nou vle pa dèy sa, e biznis mizik la nou konnen deja e ki genyen yon pakèt apresyasyon pou lejand sa ki pati. Anpil moun renmen Dieudonné Larose, Larose ki make tann e ki fon pakèt bagay, 2 DP Express, Misil 727, Larose pase yon pakèt lòt djaz jiskaske Larose pral fè Cavalier Seul. Men Larose se yon nan moun ki fon pakèt yon pakèt bagay, le Dixie Band. Larose fè yon pakèt djaz ke nou pral raple nou pratikman e pou nou pale de gran mesye sa ki pati. Donk nou konprann ke jodi an fanmi an vreman ki renmen Larose, pitit misye ki renmen l anpil ki pa kapab seche dlo nan zye yo paske Larose vreman E misye te reponn a tout bezwen n, okipasyon n, monte desann li. E menm ane dènyè nou raple nou ke Larose te anonse an Afrik pou on pri, donk malerezman Larose pat gentan ale. Aprè tout aktivite li, resamman Larose te an Frans pou on pakèt bagay, toujou envite nan fèt, maryaj, kominyon, anpil moun toujou kontan e kap vwayaje epi tou bònman epi E misye misye desann lopital epi li pa li pa remonte anfèt. Sa yo yo yo fè pati de lavi an donk e nou tout jeneralman m vle anpil moun met nan tèt yo ou menm kap byen viv la jodi an ki gen kè kontan e donk sa yo fè Link vi an men sa pa ka anpeche ke pou nou pa kontinye viv tou fanmi misye e tout moun ki te renmen atis lan ki renmen atis lan chouga konbo men sa a joseph delis ya misye fon pakèt bagay yon pakèt pakèt pakèt bagad se yon nan moun ki fè de dènye jenerasyon sa yo dènye tan sa yo atis ki fè plis bagay kòm chantè larose ki rete nan lespri plizyè jenerasyon kap rete nan lespri plizyè jenerasyon e bon yon lejand jeneralman pa janm mouri sitou on vwa e on prezans tankou Dieudonné Larose se sal bay donk nap salye fanmi Dio sa e se konsa ke ane a li menm li li dekole se konsa ane an li menm li ye pou biznis mizik lan e ke n pa ta swete donk toujou ap pran sipriz gen de bagay parèy konsa ki rive men ekoute E fò nou viv avèk avèk ti pwoblèm sa yo tou. Paske lavi a fèt e de wo e de ba. Donk pratikman sa fèt konsa. Ankò yn fwa donk nou salye fanmi an epi nou voye kòdoleyans pou tout fami Dieudonné Larose ki pa ki travèse maten an. Wap swiv anbyans live anbyans di yo sa jodi an se.